Yon lòt fwa ankò, ajan ice yo fizye yon lòt migran. Daprè òganizasyon k ap defann dwa moun yo, viktim nan se yon kolonbyen ki gen 26 lane, sa pase lendi te 13 jiyè 2026 nan. Daprè sa yon temwen ki te sou plas deklare nan medya lokal yo. Li te tande pou pi piti 4 kout bal, 4 katouch ki tire. Men avan sa, li di l te wè plizyè ajan ice ansèkle yon machin blan, sa ki te vrèman panike l. Daniel Boucher, 71 lane k ap viv toupre kote aksyon an pase, fè konnen li t ap gade lè sa rive. Li di apre li fin tande kout bal yo vè 7 tè 30 nan maten, li te wè yon gwo machin blan te pase pran yon lòt ti machin, avan yo te rantre pou yo te kapab an kolizyon. Nan videyo ki deja ap sikile sou rezo a, ou ka wè plizyè ofisye ki federal ki antoure yon moun ki kouche atè a. Se sa anpil videyo montre. Sèvis polis nan zòn Biddeford di yo te rive sou plas apre yo te fin reponn apèl konsènan yo konsènan yon aksyon k ap pase nan ri Pool and Hill ki enplike plizyè ofisye ice. Selon sa Senatè Angus King di chèf DHS lan, Mike Micwannie Mullane di moun ki mouri an se pa t li menm yo te vize. Nan manda yo, sa fè 2 fwa yon imigran pèdi lavi yo, responsab ice yo fè konnen se pat janm moun sa yo ki te vize. Apre sak pase an, yon gwo mouvman pwotestasyon deklannche nan Maine pou di non ak prezans ice nan kominote yo, daprè òganizasyon dwa moun yo. Viktim nan te gen otorizasyon travay Etazini e l te gen yon sekirite sosyal, sa n rele, ann di, nimewo sosyal li. Kidonk sa vrèman bay anpil kè sote. Men nou aprann tou jounen ki se madi 14 jiyè an, kote ke direktè ice lan, mesye Moulin bay mande avèk ajan ice yo pou yo pa vrèman kanpe machin ki nan lari pou kapab fè tchèk paske nan moman la a sitiyasyon an, tansyon an parèt trè, trè konplike nan aprè 2 moun ki pèdi lavi yo, 2 imigran nan mwens paske 2 semèn, 2 imigran pèdi lavi yo menm, prèske menm jan anba men ajan ice yo. E responsab DHS yo yo menm klèman moutre ke se pa moun sa ke yo tap chache ki viktim sa yo. Antouka, se sa sitiyasyon li menm li ye nan peyi Etazini avèk prezans ajan ice yo ke n konnen ki enplike seryezman nan arete imigran swa ki ilegal oubyen ki genyen de pwoblèm avèk otorite amerikèn. depòte yo, mete yo nan detansyon epi depòte yo voye yo nan peyi yo. Pwen ki fè esansyèl la kanonn Ayiti ak aletranje, sitou nan peyi Etazini, nou pral gade dosye ki gen pou wè avèk tps pou Ayisyen k ap viv Etazini, avoka k ap defann sitwayen Ayisyen yo men ki benefisye estati pwoteksyon tanporè sa nou rele tps lan fè yon demand ijan bay yon tribinal apèl federal, yo mande jij yo pou yo bloke tantativ gouvènman ki vle akselere oswa fè depòtasyon rapid, sa rive apre plizyè mwa gwo diskisyon legal sou si wi ou non administrasyon an gen dwa anile pwogram imanitè sa. Lakay nou an Ayiti, anpil vwa kontinye ap leve konsènan sa k rive nan komin Kenscoff lan, men sitiyasyon sa ki ankò fè anpil pale anpil bò kote yon ansanm sitwayen. Gen divès òganis Nasyonzini nan entènasyonal lan ki deziye 3 gwoup gang mete yo sou lis ankò kòm gwoup teworis, kòm gwoup k ap kreye panik ann Ayiti, se baz Gran Grif, 400 Mawozo ak baz Kraze Baryè. Yo konsidere ke 3 gwoup gang sa yo fè anpil tò e rekrite yon ansanm timoun nan koze gang e jodi a k ap kreye anpil panik nan peyi Dayiti. Vwala mesye dam pwen sa yo ak divès lòt pral fè esansyèl nan tranch nouvèl sa, rete branche. Lòt fwa bonjou bonswa chak grenn zanmi entènot plezi pou nou ka pote ba nou tranch nouvèl sa jan n toujou renmen di l ayisyen ala wonn badè kèlkeswa kote w ye rale chèz ba w branche telefòn ou branche aparèy ki nan men w lan Kelte laptop sa kelte a depi ou kapab itilize kòm on aparèy entelijan branche kounya paske ou pral jwenn bon jan enfòmasyon lakay nou an Ayiti kap domine e aletranje presizeman nan peyi Etazini. Jan nou te anonse l nan tit jounal lan, nou prale nan peyi Etazini tèt dwat avèk kesyon tps pou Ayisyen kap viv Etazini. Nou konnen ke depi prezidan Donald Trump pran pouvwa Etazini, Li boulvèse imigran, sitou imigran ayisyen ki sou tps avèk pwogram pawòl imanitè ke ayisyen rele pwogram Biden nan. Jan n te di l nan tit lan, avoka k ap defann sitwayen ayisyen ki benefisye estati pwoteksyon tanporè, sa nou rele tps lan, fè yon demand ijan bay yon tribinal apèl federal. Yo mande jij yo pou yo bloke tantativ Gouvènman ki vle akselere oswa fè depòtasyon rapid vit. Sa rive apre plizyè mwa gwo diskisyon legal sou si wi ou non Administrasyon an gen dwa anile pwogram imanitè sa toudenkou, dapre sa ki di. Avoka yo di se yon kesyon lavi oswa lanmò. Avoka kap defann fanmi ayisyen sa yo depoze sa n rele yon mosyon pou mande tribinal lan voye jete ak fòs demand gouvènman ap fè an pou l mete moun sa yo deyò rapid vit, sa yo rele expedited removal lan. Nan langaj legal lan ki se yon fason pou depòte imigran rapid san yo pa pase devan yon jij pou yon pwosè nòmal. Avoka yo eksplike si yo sote etap legal nòmal yo, gouvènman ameriken an, gouvènman ki la, ap retire tout dwa fondamantal moun sa yo genyen pou yo defann tèt yo devan otorite jidisyè oubyen nan peyi Etazini. Konsa, yo pap gen okenn chans pou yo prezante yon demand azil oswa pou yo montre gwo danje k ap tann yo si yo voye yo ale ou dimwenske si yo pa deside kenbe ankò, yo ta voye yo ale nan peyi yo ki se Ayiti sitou. Etazini te bay Ayiti tps, n ap raple, n ap fè konnen, nan kòmansman lane 2010, aprè gwo tranbleman de tè k te ravaje peyi an 12 janvye 2010. Depi plis pase yon dizèn lane, pwogram sa pèmèt anviwon plis ke 350 mil resòtisan ayisyen viv ak travay legalman nan kominote amerikèn yo, sitou nan zòn tankou Sid Florid, Boston ak Nouyòk. Men administrasyon aktyèl ki la a pouse fò pou l fini ak pwogram estati tanporè ke n rele pwogram tps lan. Yo pretann ke pwogram sa a pa t janm fèt pou l rete pou tout tan e li pa nan avantaj peyi a ankò, n ap pale de peyi Etazini daprè otorite ki la yo. Pandan responsab imigrasyon yo ap eseye ouvri chemen pou yo pou depòtasyon imedya, aktivis yo deklare ke yo voye moun ke voye moun yo tounen an Ayiti, kounye a se voye moun sa yo al mouri akoz gwo vyolans gang yo, grangou ak kriz politik k ap destabilize peyi an. Avoka gouvènman an kenbe pozisyon yo, yo di pouvwa egzekitif lan gen gwo dwa ak kontwòl sou pwogram imigrasyon tanporè sa yo. Yo fè konnen si yo kontinye ranvwaye depòtasyon sa yo dèyè, gwo pwosè k ap trennen, sa ap bloke travay fòs lòd k ap jere e imigrasyon yo, daprè sa ki di bò kote yo. Pou koulya, gen plizyè milye fanmi ayisyen k ap viv nan gwo kè sote, nan lapèn, pandan y ap tann si tribinal apèl lan bay gouvènman rezon. Dat depòtasyon rapid sa yo ka kòmanse tousuit, daprè sa ki di, kòmsi y ap gade èske y ap bay gouvèneman Trump lan pouvwa sa. Men si jij yo deside anfavè moun ki gen tps yo, san fòse gouvènman frennen epi kite dosye sa yo pase nan tribinal imigrasyon tradisyonèl lan, ki pran plis tan toujou. N ap tann desizyon final jij yo daprè sa moun yo di, nan semèn k ap vini la a, se yon moman gwo tèt chaje ak anpil estrès pou anpil fanmi be k ap tann sa k pral deside Bò kote tribinal pi ba a, n ap kontinye swiv dosye sa a daprè daprè sa a daprè de prè dizon byen de prè pandan tribinal lan ap analize desizyon ke gouvèneman mande pou l pran rapido presto. N ap toujou rete nan dosye imigrasyon kote ke sitiyasyon an li prèt trè konplike yon lòt fwa ankò ajan ice yo fizye Yon lòt migran, daprè òganizasyon k ap defann dwa moun yo, viktim nan se yon kolonbyen ki gen 26 lane, sa pase lendi te 13 jiyè 2026 nan.